Remèsiman di fè ke ou chita pou pale avèk nou, pou nou pataje avèk pèp la kisa nou obsève e kisa yo menm tou yo ka konprann nan sa nap di a ki pou pèmèt ke nou viv pi byen ke kòm moun, pou nou konprann fonksyonman yon moun. Alò, danble nap rantre pou n di ke depi aprè 12 janvye andan peyi Dayiti, anpil moun remake ke. Gen plis moun k ap mache nan lari a ki sal, plis moun toutouni. Yo di ke se tèt yo pati apre evènman sa a e ke yo wè pou premye fwa nan vi yo. Petèt ke yo te konn ap tande nan radyo, gade nan televizyon, li nan jounal. Petèt tou moun ki konn viv sa konn eksplike yo. Men yo menm yo viv evènman an. Eske gen yon entèraksyon antre de evènman yon moun ka konnen nan lavi ou? Avèk maladi mantal yo. Sa yo di yon moun vin fou a. Ok. Alò, lepi souvan, an Ayiti, lè yo pa konprann yon moun, yo di l fou. Ebyen, si w gade nan kontèks sosyo politik, alò ekonomik, alò sosyo kiltirèl, m kab di peyi Dayiti, si w fòme a l'européenne oubyen nou kab di a l'occident, ou kab di tout Ayisyen fou. Men lè w ap gade. Yon fou nou kab di yon fou fonksyonèl paske tout moun li konnen sa lap fè men gen de domaj ki rive nan vi yon moun li pèmèt ke moun nan pa fonksyone byen premyèman difè ke nou se nou kab di nou yon peyi ki jèn yon peyi ki te nan esklavaj jiska prezan gen de moun ki poko konn kòman yo konpòte yo a moun gen yon nou pote sekèl esklavaj la ankò.
li vin fè, gen de moun ki pa konnen nan ki kan yo ye. Ki sa yon moun ye dabò? Ò, ki sa nou kab di nan senkant dènye ane yo, nou kab di psikoloji se yonn nan branch yo ki elaji. Paske nan peyi nou di, kote nou pale ke Leta gen tan pran, gen tan konnen ki devwa yo anvè popilasyon yo. Pa bliye nou di yon peyi se pwolonjman de la famiy. Lè w gon fami, ou gen de twa fami, ou gon ou gon on ti vilaj. Lè w gen de twa vilaj, ou gon ko ou gon ou vin gon kominote, ou vin gon peyi. Alò lè nou pran peyi Dayiti, nou wè pwoblèm nan li grav. Men m pran yon yon senp pwoblèm jodi a pou nou ta pale de li. Alò psikològ la li menm, li gon referans. Li gon referan referans ki se DSM. Alò DSM, sa nou an anglè nou di l DSM, ki kounye a nou gen 5 la. ki se Diagnostic, Statistic, Manual of Mental Disorder, sa vle di, yon kote nou ka kategorize dyagnostik ke nap pote sou yon moun pou nou di moun sa a li fou. E pa fou non kòm si li gen yon, li gen yon, li gen yon, li gen yon pwoblèm mantal. Yon maladi mantal. Li gen yon maladi mantal.
Alò, pwoblèm maladi mantal m wè tout Ayisyen. lè ou al nan teyori ke m etidye a, w ap wè tout Ayisyen genyen ni, paske lè y ap poze w kesyon, se yon seri de kesyon yo pral poze w pou yo wè ki kritè ki pèmèt ke yo di w gen post traumatic stress disorder a, ki se PTSD. Ebyen, anpil fwa w ap wè anpil moun ou wè ki gen sa yo a, w ap wè sòlda ki t al nan lagè, yo genyen sa yo anpil. Paske sa, gon seri de rekoleksyon ke moun nan ap fè, Pa egzanp, si moun nan t al nan lagè, li gendwa ret konsa, li santi l ap viv bagay la. Ebyen sa vin fè li konpòte l yon lòt jan nan sosyete a. E si l te fè yon bagay ki pa bon tou, imedyatman l moute nan tèt li, ebyen li bay yon reyaksyon. Ebyen lè yo vin kategorize moun sa nou di li gen ptsd alò ptsd a gon tretman pou li. An nou di kounye a sou le plan kiltirèl, Ebyen wap gade ayiti a ayisyen yo lè w wetire eleman kiltirèl la pou w ta dyagnostike moun sa pou w ede li an nou gade ti ayisyen an avan menm nou rive nan 12 janvye 12 janvye a vin anpire sa nou te genyen an kòm ka de maladi mantal paske pa bliye tankou ou yè nan emisyon m fè avèk ou deja kote nou te pale kòman pa egzanp vodou a ka patisipe nan devlopman peyi dayiti. mesye marye sa yo ansanm poukisa gen yon sistèm de kwayans an nou pran yon timoun nou poko rive nan 12 janvye non yon timoun ki fèt men li poko konprann anyen li gen yon lòt timoun ki lakay li li poko konprann diferans ant li menm a lòt timoun nan ki pwoblèm ki genyen jiskaske ou kòmanse voye l lekòl lòt la pa al lekòl men pa bliye se zanmi nan k pa al lekòl timoun nan pa zanmi w ou menm ki papa l la. Ou menm ki manman nan l pa zanmi w, se ti kamarad ki gen menm laj avèk li a ki zanmi n. Men la a nou kòmanse, lè w gen yon sosyete defavorize, e w gen yon sosyete kote n ap kategorize moun, nou kreye tip de ptsd sa a, paske timoun nan, l ap toujou mete nan tèt li, l pa vle vin menm jan a lòt timoun nan ki pa gen avantaj ke l genyen an. Menm si l pa di w li, men kò moun nan, fizyonomi moun nan viv avèk li. Or, lè w gen kategori sa yo a, w ap vin wè, nou vin gen yon sosyete kounye a, kòmsi chak moun, moun nan pa konn kote l ye paske l pa kwè nan ankenn bagay. Premye bagay ki genyen, gen yon seri de ka, yon seri de kritè, lè, lè w chita avèk kawounselè a, li, li entèvyouve w, li pale avèk ou, li note yon nonm de sentom ke w genyen, li di bon ou kalifye pou sa a pou l ka ba w yon tretman. An nou di kounye a n ap dyagnostike peyi a avèk sa nou wè a. Enben lè nou vin ladan l, nou di prèske pi fò Ayisyen yo ta yo kalifye pou yo ta genyen ptsd. Alò, n ap kontinye wi, men lè w di pi fò Ayisyen yo kalifye pou yo ta genyen yon ptsd, kidonk yo kalifye kòm moun ki gen maladi sa a, ki gen yon maladi mantal, kòmsi ki ta pèdi yon fèy. Ki ta pèdi yon fèy.
Alò, ki sa k eksplike sa? Paske, m pa vle pou moun nan panse, ou konnen isi lè yon moun gen malad sa a, nou toujou di.
Alò, moun yo di ki malad, ki gen maladi mantal, se moun ki nan lari a. Moun ki nan lari a. Moun k ap voye wòch. Moun k ap voye wòch. Moun k ap mache toutouni. Se sa. Eksetera. Men depi yon moun ou sou machin ou byen pwòp, ou gen yon fanmi w ap viv, ou pa ka gen maladi mantal, dapre moun k ann Ayiti yo. Yo pa, alò yo stigmatize moun ki malad la, l ap pale pou kont li, pa egzanp, tankou ou wè moun nan ap pale pou kont li, nou di sa a fou. Men èske ou konnen ki sa k fou a? Ou pa konnen ki sa k fou a, paske gen yon seri de kritè ki di moun nan fou. Piske moun nan la l travay, li ap fonksyone, nou di moun sa a pa fou. E se sa k fè kounye a ou pral wè yon famiy, premye bagay ou pral gade nan famiy yo, èske gen famiy ki stab. Nou eritye don de yon kilti kote otrefwa nou te kwè pa egzanp yon gason gen plizyè fi. Men sosyete a aksepte l, li vin fè pati kilti nou. Konnya si nap chanje li, li pap chanje konsa. Lap chanje o fur et à mesure kote moun nan pral konprann poukisa ke li pa antre nan yon lojik. Or lè w pran yon timoun pa egzanp, timoun nan, nan tèt li, li panse. Alò fò n presize moun yo ke nou pale de kilti men se pa yon bagay ki konseye pou yon gason gen plizyè fi. Non li pa konseye paske lè w antre nan kilti a pou w konprann li fò w vrèman gason, fò w moun wi pou w ta kenbe li paske ou pa gen dwa pral Eksplwate yon lòt o pwofi de yon lòt. Èske w wè sa m di w la? Ou pa pral eksplwate yon lòt o pwofi de yon lòt. E se sa ki vin kreye yon pwoblèm. Paske, pa egzanp, lè moun nan vin pa kwè nan anyen, moun nan pa kwè nan anyen kote ke li pa met nan tèt li ke m ka soti nan pwen A pou m rive nan pwen B. Sa a se yon, fò l te kwè l yon kote, fò l panse l yon kote. Ò lè sa a, chak eleman ki vini devan ni, li kategorize yo. E se sak fè wap wè anpil ayisyen renmen fè diskisyon ki pa abouti a anyen. Sa vle di nou pa gen yon modèl kote pou nou di bon men sa a te fèt. Pa egzanp, map ba w yon egzanp ki trè klè, anpil moun ki isi li pa panse ke li ka reyalize yon bagay nan peyi sa a. Lap di w fò l ta pati. Se vre sou le plan ekonomik, gen de bagay ki ta sanble ke w reyalize yon bagay, men gen yon detachman de la famiy, gen yon divizyon. Paske fòm kilti a vini avèk yon bagay. Ò, nou te pale de 12 janvye a, pa egzanp, apre 12 janvye, nou te konnen te gen tranbleman de tè k fèt deja. N ap vin nan 12 janvye a, paske lè w ap pale talè a, ou di e ke lè w fè dyagnostik ou, ou wè pi fò Ayisyen yo gen yon pwoblèm mantal. Ou evènman ki te rive. Ou ta dwe klasifye yo nan moun ki gen yon pwoblèm mantal. Ok. Yon pwoblèm ki te rive nan peyi Dayiti, m pa sonje Non e petèt menm si m te sonje non an m pa tap di l nan emisyon an. Gen yon sitwayen ke tout moun konnen kòm yon moun afè bon, ki gen biznis li eksetera, ki gen yon fami k ap viv trè byen, epi misye ta al nan yon otèl an deyò de la kapital, li touye tèt li. Se sa.
Bagay sa a anpil moun ap poze kesyon, sa k te pase misye, ki sa k te rive misye? Ebyen sa maladi mantal la si l pa wè yo pale w anpil fwa nan pwoblèm maladi mantal de prevansyon. Sa ta vle di pou gen de moun k ap suiv ou. Pase pi moun ki suiv ou byen maladi mantal la se pa yon bagay ke w ka al nan yon laboratwa pou w teste pou l ba w yon rezilta. Se yon obsèvasyon. E obsèvasyon an fò li e e fran. Pèmanan. Fò l pèmanan e fran. Kòmsi sa pa vle di fò w pa vin. e tankou ameriken pral di w fake it to make it sa vle di m pap vin fè yon pòz yon bagay fò moun ou wè a se sa l ye e se sa k fè pafwa fò w konprann fonksyonman moun nan w ap wè anpil fwa nou itilize tèm moun fou a anpil paske nou pa rann nou kont mwen ba w yon egzanp yon timoun ki leve nan yon katye gen 5 timoun ki nan katye a se 3 k al lekòl men 5 la jwe foutbòl ansanm lè timoun nan vin rive yon degre l pa al lekòl li met nan tèt li pitit pa l yo tou pral twouve l nan kondisyon zanmi n yo paske manman ak papa zanmi n yo pa t gen yon djòb. Li menm li di kèt mesye m pral tonbe nan sa menm si l pa di l men l ap l ap viv li e sa a vin kreye yon chak sa k sanble ke l ta twouve l nan sitiyasyon sa a l ap fè dè reyaksyon pou l pa twouve l ladan l li vin kreye yon pè konstan konstan lakay moun nan. E gen yon lòt bagay ankò, pa egzanp, w ap di, si w bat yon timoun, w ap wè lè moun nan twouve l nan enposibilite pou l ka reyaji. Ou wè y ap bat yon timoun, y ap bat yon ti zanmi w, pou ou, si w pa w konn bagay la, ou twouve se enjis. Ebyen, ou pa ka bat li tou, li kreye psikoz lakay ou pou w pa twouve w nan sitiyasyon pou moun bat ou. Li fè w pè. Pa egzanp, an nou di, Ou sonje epok te gen lame yo pwan neg lame a pwan neg yo arete li ou tromatize. A chak fwa ou wè yon neg ap vini ou wè yon neg an jòn ou tromatize. La polis menm pa egzanp inifòm la polis leta genyen an son inifòm m kap di chèf men chèf sa a li pa chèf yon tromatist li yon chèf de kontwòl. Pa egzanp wap wè tout chofè kap kondwi ozetazini Si l ap kondwi, imedyatman nou wè yon machin polis, l ap gade spidomite l. Li pa gade spidomite l paske l konnen polis la pral arete l non, men li bezwen konnen paske gen yon limit pou l respekte pafwa, fò l respekte l. Sa vle di sosyete a fò gen de nòm ladan l, fò gen moun k ap anfòse yo, chak moun fè yo byen, lè sa a ou pral jwenn moun nan sosyete a kreye, moun nan ka viv. Èske se pwoblèm mantal sa a ki fè ase souvan Ayisyen an pa respekte anyen. Li kondwi jan l vle, li moute sou moun jan l vle, li manke moun dega jan l vle. Èske sa gen pou wè avèk pwoblèm sa ke n ap pale a? Pwoblèm nan se paske nou gen yon sosyete ki vini nan, ki isi nan yon sistèm desklavajis, anpil moun jiskaprezan, menm lè yo pa pale de esklavaj la, men yo rann lòt moun esklav. Yo rann lòt moun esklav. Nou tout pa ka fè menm bagay nan sosyete a. Kèlkeswa kote w ale a nou tout pa ka fè menm bagay, wetire sa nan tèt ou. Men nou tout fèt pou nou viv kankou moun. E se sa k fè lè n ap gade apò psikolojik yo e apò kiltirèl yo fò nou di timoun yo sa. E sa k fè mwen menm lè m ap gade sosyete sa a mwen di si nou vle l avanse vre, paske tout moun tande sentom yo ap sòti, ebyen fò nou kòmanse di bon nou menm nou echwe, men timoun k ap vini yo nan 25 an men kisa nou pral atann de yo? M ap ban w lòt egzanp trè klè. An nou gade tout moun ki vin isi yo di w Ayiti sal. M ap ban w egzanp trè presi. Al Ozetazini gen de kay w ap antre ladan l, peyi a bèl, men gen de kay w ap antre ladan l, ou pap vle manje. Alòske peyi sa ou wè k sal la, lè ou vin wè l sal la, m garanti w pa gen yon moun an Ayiti ou pral lakay li, l ap difisil pou w rive nan yon kay pou w pa santi anndan kay la ke w ka viv. Sa ta vle di se pa vre nou malpwòp, se pa vre nou pa ka avanse, gon gon chanjman ki pou fèt nan kilti a, nan fason nou viv la. Fò nou Eske aprann chanjman an li pa respekte moun. mantal dabò tou? Paske m'ap pale yon psikològ, eske Wi. chanjman pa mantal dabò? Wi, alò lè l mantal la, li ankòde nan lisans, nan nan nan nan nan vi ou. M pral di w kòman, an nou di, ou sonje vaz, alò sa nou, vaz, yon vaz, lè w di yon vaz se yon resipyan, Yon resipyan. men an nou pran sa nou rele vaz an kreyòl la, sa moun pipi a, nou pran bokit. An nou di kounye a Jean Laurent depi Jean Laurent leve, ebyen se pipi yo pipi nan vaz. Kiltirèlman se sa ou konnen, se sa kò ou konnen. Lè zye w wè l, reyaksyon w ap fè a se sa ou wè. Epi ou envite lakay mwen, epi tab la kouvri, epi m leve nap la. Epi ou wè manje, vaz la plen diri, bokit la plen sòs pwa. Menm kote a ou ka tonbe, reyaksyon psikolojik. Non men m pral di w m te timoun. M akonpanye granmè mwen nan mache, epi gen yon machann k ap vann vèsèl nan mache, epi li achte manje nan yon vaz ke l ap vann. Bagay sa a te deranje m, paske m pa ka konprann kòman yon moun ap manje nan yon vaz. Ebyen, se sa, se apò kiltirèl sa yo a moun bezwen konnen, ou pa fè yon prejidis, ou pa prejije sa ou pa konnen. Fòm di ke gen yon madanm yo rele Viviane, m pa sonje non li, ke m te byen avèk li, ki te yon travayez sosyal ki tap viv Kanada, Monreyal. Ok. E te gen yon epòk jèn ti Ayisyen ap bay pwoblèm eksetera, e tretman ke yap ba yo nan Kanada, lapolis eksetera, e nan lekòl yo, se yon tretman ti blan. Se sa. E pi gen yon jou, Viviane, dam sa a, li leve yon bon maten, li di, atansyon en! Tretman nap bay jèn ti ayisyen yo nap trouve yo delenkan, nap trouve yo tout kalte, se pa yon tretman ayisyen, men ki tretman poun bay jèn ayisyen yo, men kisa yo te sibi, men sa yo trennen dèyè yo. Kidonk, sitiyasyon sa a nap pale, maladi mantal la, eske li travèse lòt bò dlo tou, eske ou jwenn li nan mitan ayisyen ki ap evolye lòt bò dlo yo. Wi, pase banm diw byen. Alò ou sot di yon bagay la, ou di yap ba yo tretman ti blan. Ou tande sam diw la? Nan tèt ou, nan sosyete paw la, yo fèw konnen puiske se esklav ou te ye, yo fèw konnen moun ki blan an se lik moun. Si w pa sanble avèk li, ou pa pale menm jan avèk li, ou pa abiye menm jan avèk li, ou pa moun. Alò kote l pral kreye yon ptsd lakay ou se lè ou menm ou kwè nan sa a vre tout sa w ap fè se pou arive. Tanzantan fò n raple moun yo sa ki ptsd a. Wè ptsd a nou di se pòs twomatik strès disòdè alò an fransè sa vle di lè yon moun te aprè yon yon bagay ki te ki te yon evènman ki te ki te fè l sibi yon bagay ki te make li a chak fwa l bezwen viv li l ap viv li ankò li kreye yon blokaj nan fonksyònman moun nan Nou di maladi sa lepli souvan ou jwenn li lakay sòlda yo. Men lè nou gade sou le plan kiltirèl kounye a jan w wè mond la ap avanse a, ou wè tout anpil ayisyen gen moun lòt kote, lè w soti w ap wè ti ayisyen an nou twomatize. Twomatize kòman? Nou nan televizyon, n ap wè kòman kòman sosyete fonksyone, nou vle enplante tout bagay. Sa vle di nou vin nan yon mond alanvè. Pa egzanp w ap wè li pa nòmal pou yon timoun ta li nevè di maten ou wè timoun an inifòm li pral lekòl. Ou byen wè l nan lari, w wè timoun nan ap jwe, ou pral di nan tèt ou, o Mon Dye, men kisa w pral genyen lè w gon sosyete timoun yo pa ankadre. Men lè yo pa ankadre a ki moun nou pral rann kont? Anpil fwa, pafwa, isi nou, nou pran malen plezi pou nou kondane gouvènman. Nou poko poze tèt nou kesyon ki tip de Leta nou genyen. Nou ap kondane gouvènman. E nan kondane gouvènman an, nou pa bay ankenn moun responsabilite yo. E se sak fè konnya wap wè ti fi a antre nan fè pitit sanl pa konn kisa pitit ye. M sonje gon reklam on ti on moun te fè m pa sonje mwen, li te di a sanble w ti moun toujou nan afè okipe ti moun. Se yon bagay ki trè psikolojik paske nòmalman wap wè e se sak fè m toujou nou te pale de vodou ankò nan lakou yo te gen yon tradisyon yo te toujou di w si w poko plante chouk ou paka gen madanm sa ta vle di Si w poko ka bay pitit ou manje, ou pa dwe antre nan lojik al fè manje, al fè pitit. Ò, ki sa sa vle di? Ou pa ka twouve jounen jodi a, ou t al lekòl, ou pa, ou pa t gen chans fini, m pa pral di kiyès ki kont, ou poko ou menm ka bay tèt ou manje, enpi w pral gen pitit ou menm. Sou ki kritè w pral genyen l? Lè sa a ti, ou pase sou katye a la a, m pa konn ki sa mesye Jan Loran ap fè, l pase nan yon bèl machin. Men mwen menm tou m gen dwa bezwen gen yon bèl machin. Ebyen, sa pral kreye tout yon seri de delenkans. Òlò, delenkans sa kounye a, depi ou soti nan lari a kounye a m ap di w, w ap wè l trè byen, anpil moun kounye a ki vini, w ap wè etranje a li alèz plis nan lari a ke nou menm, tankou jan w sot di l la, yo ba l yon tretman ti blan. Ò w ap wè si w rive nan èpòt la, mwen m vle moun obsève sa n ap di a. Ou pa bezwen èt psikològ, antwopològ pou konprann sa n ap di a, e se sa k fè nou di sosyete a fò chak grenn moun nan domèn pa yo pou nou fè dè emisyon pou pou pèp la konprann lè gon seri de pwoblèm a ki moun pou yo adrese pwoblèm. Nou sou Kanal 11, n ap swiv deba piblik, n ap pale avèk Néité Décimus nou di ki se yon antwopològ e ki se yon psikològ men tou ki metye pa l li di se oungan, vodouyizan, Se sa. oungan. Jodi nap pale de maladi mantal. Sim byen konprann jodi an eske ou ta konseye plis moun aprann pwofesyon sa a paske sim byen konprann chak fanmi nan peyi sa a pou jenerasyon nap prepare a ta dwe genyen yon psikològ ki swiv li. Alò ou di son konseye. Se sa, yon konseye. Alò mwen menm branch pa m nan, ou konprann, lè w pale de psikoloji a son branch ki laj, mwen menm se konseye. Alò pa bliye, nou gen pastè nou yo, se konseye yo ye. Prèt nou yo, se konseye. Non, jodi an
nan teyoloji gen yon branch menm detid ke yo rele, alò yon espesyalizasyon detid ke yo rele, counseling pastoral. Se sa. Non non sa se yon branch ke yo fè alòs fòm di w de jou an jou yap yap sibdivize li pou yo bay li men nòmalman yon prèt de stati li ou fè l konfyans paske gen de bagay ke w ka obsève gen de bagay fò se moun nan k di w li pou w analize l pou moun nan ede w analize l ò kounye a se moun ke w fè konfyans la w pral di sa l di a sa vle di di fè ke m gon bagay m pa vle m pa lè si m pa kwè nan moun m pap pwoblèm mwen pap rezoud. Or wap wè ougan nou yo se yo tap jwe wòl psikològ e se sak fè konnya m kwè nou tap pale avèk Ati Max Beauvoir kap fè yon travay ekstraòdinè konnya m kwè yo pral genyen yon yon gwoup kote nou pral nou pral nou pral fòme yon komisyon pou atake pwoblèm mantal la men depi lontan ougan nou yo se sa yo te fè paske nap viv sou lafwa. Eh, nou pral tounen sou sa, paske sa enpòtan pou nou pale de kesyon yon konseye nan fanmi yo eksetera, nan lekòl eksetera, menm gouvènman yo. Pa egzanp, nou sonje ke lè koup di mond ki sot pase an la, antrenè Brezil la di ke yo te oblije pran de psikològ oubyen de konseye pou pale a chak grenn jwè an patikilye. E tout ekip ki pati al nan koup di mond fò yo gen de konseye oubyen de psikològ ki akonpanye ekip lan, menm jan gon masè, gon medsen eksetera pou si moun nan blese gon psikològ. Menan lè ou pale de oungan yo, men yo kritike anpil vodou an ki anpil moun yo wè k fou oubyen ki nan lari an ki nan sitiyasyon difisil k ap mache toutouni, Yo di se vodou an, se yon gang k fè konsa, yon malfèktè paske swa l te ansent yon fi li pa t dwe marye, swa l te pran mari yon lòt fanm oubyen gon bagay oubyen l te fè yon nèg pèdi travay li eksetera, yo fè l fou nan lari a e se vodou an k fè l fou. Alò se sa k fè nou di peyi sa li malad jous nan zo. Ou wè yo, mwen menm di w pa gen yon enstitisyon nan peyi a, ankenn enstitisyon nan peyi a ki ap fonksyone byen. pa gen ankenn ladan yo. Gen anpil efò k ap fèt. E se sa k fè, lè nou pran, nou pale, nou aplodi tout moun k ap fè efò nan sans de devlopman natirèl, kote ke ou wè moun dabò. Ou pa wè yon kategori anvè yon lòt kategori. Paske lè w fè sa, w ap kreye yon pwoblèm. E se sa k fè w wè nan emisyon m te gen chans fè avèk ou deja, mwen pale de Eta eklere. Kote w wè Leta a kounye a, li pran an men, li pa fè travay pèp la pou li non, li pran an men sitwayen l yo. Li konnen timoun nan de zewo a tèl laj, fòk li lekòl, de zewo a tèl laj, menm manman l oubyen papa l pa gen dwa fè bat li. pa gen dwa fèl yon seri de bagay, pa gen dwa twomatizel. Ò ou gen yon peyi kote ke nou yonn moun pa kwè ladann, tankou jan m ta pral di w la, si ou ap soti ou vin nan èpòt la la ou pral wè, ki koulè moun ou ye, ki lang ke w pale, yo ba w yon lòt tretman. E sa yo a fò nou fè li, pa egzanp an nou, an nou, an nou pran tradisyon chèf la. Anpil Ayisyen, e se sa mwen m poze kesyon, m ta swete yon jou leta sa a fè li, Anpil fwa nèg la gen otorite li panse ke difè ke l chèf li ka fè tout bagay. Sa vle di piske m chèf m gen zam sou mwen ou fèt pou pè m. M pa se kòmsi polis tankou nan polis yo di w pwoteje e sèvi men polis la se kòmsi se se yon twomatis li ye pou moun. Sa vle di yon nèg lè w wè yon nèg an inifòm polis kè w ta dwe kontan paske nòmalman ou andeyò de tout danje paske polis la ta dwe ap Ap obsève pou anyen pa rive w. Alòske. Gon bagay ki rive m yon lè, m te sou wout Kwadèboukè a, talè sou chofè, epi genyen yon polisyè, te gen 2 k ansanm, gen yon nan yo ki rete chofè a, li pran pèmi kondwi l nan men li. M te fè 15 minit, li pa vin di chofè a anyen. M di chofè a al kote msye, mande l sa ki gen, paske m gen yon randevou a inè. Se sa. Li te inè mwen ka, lè m di l sa, lè chofè a li, li pa di chofè a anyen. Mal kote vle m di frè a m gon ti pwoblèm wi la mwen oblije aprese m se di lè w monte devan chèf ou pa gen dwa prese
Ebyen se sa map di w sa vle di e fò m di w men mwen menm se bagay ki fè mal e se sak fè yo mete nou nan sitiyasyon m vle moun yo konprann se sak fè m mande moun yo pou nou ini famiy ayisyèn nan m toujou di sa paske jounen jodi a ou kèlkeswa famiy li a l gen w moun ki nan lòt peyi kote moun yo viv kote yo kòmanse wè moun tankou moun Afè diskriminasyon an lap toujou egziste, lap pran tan anvan lèzòm. Lè w pale de Unifamie Haïtienne nan, gon pwoblèm wi an Ayiti, tankou sa fèt nan peyi etranje men gen de asistans ke moun yo genyen, pa egzanp de konseye. Pa egzanp nan peyi Dayiti, nèg la te avèk fi sa, li kite l l al pran yon lòt fi. Fi a li menm pou l kapab kontinye viv, li pran yon lòt nèg. Sa yo pral rele fami rekonpoze. Se sa. Konprann?
E ou genyen fami disloke. De moun ki ta viv ansanm, ki separe etc. Timoun yon bò, papa yon bò, pafwa madanm yon bò etc. E ou gen fanmi monoparantal, kote ke fi a li gen 2, 3 timoun etc. Pafwa plizyè papa. Konprann? Pafwa sa konn rive son sèl papa ak pati ki te abandone l. Se sa. Men nan, moun sa yo pa gen okenn asistans psikolojik. Pa gen moun ki vin pale avèk yo, pa gen moun ki vin eksplike yo paske gen yon jan w ap viv, se pa konsa w ta dwe viv, fòk gen moun ki akonpanye w. Se la n ap di pwoblèm nan. Se sa k fè nou pale de PTSD alò PTSD a pou montre w ke tout Ayisyen kèlkepa w ap jwenn. Gen anpil nan moun jounen jodi a ki rive Yon seri de bagay, si w al gade se yon manman ki te leve l pou kont li. Oubyen li te gen yon papa, men li te konnen li gen yon papa menm lè li pa t konn al kote l. Pa egzanp mwen menm m ap sonje tankou moun yo ap pale de wi tèl epòk tèl epòk, lè n timoun lontan inifòm lekòl ou a ou te tankou lapolis. Paske lè w a inifòm lekòl la, sosyete a te respekte w. Pa gen lontan m ap gade m wè yon polisye nan lari epi li touche manch inifòm lapolis la. Lò m ta pèmèt mwen rive lekòl la, lekòl kote m te ye avèk manch chemiz mwen touse. Non, fò m di w byen, tande byen, mwen menm se sa k fè mwen m toujou di moun yo, e m toujou mande lidè politik mwen yo, fò nou met tèt nou an plas pou nou fè apèl avèk moun, pou nou chita, pou nou bay. Pa egzanp, tankou anpil fwa moun yo ap repete Machiavel, men Machiavel te di w, on a besoin les plus capables pour diriger les plus grands nombres. Nicolas Machiavel.
Se sa. Sa vle di mwen menm, lè l di sa a, gen yon reyalite ladan l. So mwen menm sosye pe peyi dayiti ou wè konsa a nou gen chans pou nou ta pi bèl peyi ki egziste. Poukisa? Tout lòt peyi ki rive kote yo rive a se yo menm ki chita antre yo yo goumen l pran dè santèn dane pou yo rive nan nivo yo ye a alòske nou gen moun pa nou ki te ba yo leson. Kwak yo te toujou ap fè sa, yo te toujou pa t wè lèzòm egal. Lèzòm pa janm egal vre. Men, menm si lèzòm pa janm egal, men gen de sosyete kounye a ki bay lèzòm opòtinite ke yo ka viv kankou moun. E nou menm nou deja genyen l. Pa egzanp, nou gen yon sosyete, w ap wè jounen jodi a tankou jan m di w, ki, ki ptsd a w ap wè li trè fò. Annou pran yon moun, fanmi an vann bagay, kèlkeswa sa yo fè l pati l al Miyami. Lè l rive Miami, l ap lave asyèt nan otèl. Men yo peye l. Sara pa anyen lave asyèt la. Li fè yon kòb. Lè l fè kòb la, li, si l viv nòmalman, jan y ap viv lotbò a, l pap gen senk kòb pou l voye ba ou. L aksepte viv nan yon kondisyon, e m kab di, ki pa standa Ozetazini, pou l ede fanmi k ann Ayiti a. Men fanmi k an Ayiti a pa konnen sa a pou l ta akonpaye moun sa a. Li peye lekòl pou ou an Ayiti. Li peye pou ou pou ka woule yon machin. Li peye pou ou pou viv byen. Men lè l vini pou l ta retired kounye a paske kantite kòb li t ap fè a li pa menm jan avèk yon lòt pwofesyonèl, se lakay li pou l ta vini. Lè l vini lè sa a gen yon lòt pwoblèm anndan fanmi an, yo vin fè l pè. Paske kounye a ou vin gen yon sosyete ki te disloke pou te pou pwen ekonomik. Ebyen kilti a pèmèt fè lap viv laba de djòb pou l ede w, ou menm olye w konprann paske w fou ou pa vle nan menm pwoblèm sitiyasyon pa l la ou prefere fè tiye l, ou prefere fè matrake l oubyen w ap ba l manti. Sa k fè w vin wè jodi a gen an pa gen anpil ayisyen ki prè pou di verite. Lè w di moun nan verite kòmsi se ou menm ki fou. Ou konprann lè w di yon seri de bagay se kòmkwa dire se ou k pa dwat la. E mwen menm se sak fè map di moun yo, gen 2 bagay, moun yo toujou ap pale, lè, politik, yè swa map pale avèk yon zanmi mwen ki di Neyite, politik la se pa, se pa ou k chwazi fèl, fòk ou fèl pase si w pase nan lari a, ou wè yon pil fatra, di fè kòw pale de li, se politik wap fè. Men an tankou m sot baw egzanp, pèp ayisyen se yon pèp ki pwòp, Men kolektivman nou pa vle pran responsabilite nou. E se sa k fè mwen depi m piti m te gen opòtinite m toujou di yon moun, si w wè Neyite ap jete fatra nan lari, m ap peye w. Paske m te leve nan yon lakou an pwovens kote papa m te aprann nou fò nou kenbe lakou a pwòp. Sur la chaîne 11, Débat public. Pour mieux instruire l'opinion publique, agiter les problèmes politiques, économiques, sociaux, culturels,

Sur les grands thèmes de l'actualité. Pour construire l'Haïti de demain. Rendez-vous sur la chaîne 11, Débat Public, l'émission qui fait la différence. Papa w
te aprann ou fòk ou te kenbe lakou lakay kote w t ap viv la pwòp. Wi se sa, lè m di w lakou lakay sa vle di anviwònman w pwòp. Anviwònman w. Sa fè ke lè w vin kite lakou a. Ou al lekòl nan grand vil kote ou t al lekòl la, Gonaiv ou byen Pòtoprens, m pa konnen. De Sen Michèl, m al Sen Michèl, apre Sen Michèl m vin Pòtoprens, de Pòtoprens m pati. Alò, lè ou rive Pòtoprens, ou vin konprann ke menm jan ou pa t ka lage po fig nan lakou lakay la, ou pa ka nan machin ou pou w lage yon po fig nan lari an.
Kidonk, lè ou vin rive nan peyi etranje, ou pa gen anpil travay pou w fè. Se sa.
Paske ou t abitye avèk li deja nan lakou. Se sa. Kote m te soti a. Se sa.
Se sa n ap pale talè a de fanmi yo. Se sa. Gon pwoblèm nan fanmi yo. Eske pa gon mwayen, pa gen anyen ki ta kab fèt pou ta kapab si w vle retounen avèk, si w vle mantalite sa pou fanmi yo enkilke rantre lakay timoun yo. E ke ou pa gen dwa fè nenpòt ki bagay avèk anviwònman an. Se sa. Alò, pa gen dwa fè anpil bagay avèk anviwònman an, li antre ankò nan sa nou t ap di a, se sa k fè nou pale de PTSD. Nou te di PTSD a se Post Traumatic Stress Disorder, alò nou di se maladi aprè yon evenman, nou pran 12 janvye ki yon koz tout moun ka konprann. Nou pral vin sou 12 janvye a. Nou pral vin sou 12 janvye. Sa sa ta vle di? Pa bliye nou gen yon sistèm, m kab di de brikolaj. An nou di mwen menm, M pi piti nan famiy mwen. Mwen gen chans pou m rive pi wo lekòl. Se pa paske m konnen paske pi gran frè m yo non. Men pa bliye pi gran frè m nan se li k moutre m li. E tout zanmi gran frè m yo, yo vin konseye pou mwen. Sa ta vle di mwen gon, mwen gen yon. Ou pwofite de sa yo te ye. Se sa. M pwofite de sa yo te ye, de petèt sa yo pa t ka ye pou mwen menm pou m sa m ye a. Men fòm rekonèt sa konnya pou pitit pam a pitit gran frè pam nan pou nou chita pou nou di yo men kot famiy nan te soti nou te leve lakay la se te kanari ki te genyen men konnya ou vini son frijidè men si pitit mwen an vini se frijidè l wè m ka al kay yon lòt kouzen k pa gen frijidè a men fòm di timoun nan jounen jodia frijidè ou wè la a se pa paske papaw ou genyen n se famiy nan ki voye m rive kote m ye a sa gen yon kesyon kiltirèl e mantalite. Tankou Papa m toujou ap di nou, nou tout la pou menm koz, paske nou tout se pitit li. Li di nou tout pap ka fè menm bagay. Nou tout, sa k pral pran madanm sa a, sa k pral pran mari sa a, nou tout, nou diferan. Men l toujou mande nou pou nou viv ansanm. E alòske se sa k fè m ap di w, tankou nou t ap pale ankò, pa bliye mwen menm lè m pale m toujou vle antre nan vodou a paske kounye a gen yon gwo pwoblèm ki reprezante, tankou w wè, anndan vodou a nou jwenn li tou, Atimax Vovwa avèk anpil lòt moun ki nan knva a. Nou ap fè kapasi, n ap fè sa nou kapab, paske yo toujou di vodou a pa fè anyen, pou nou wè kòman nou ka ranje imaj nou. Kòman nou ka ede moutre se sèl li menm nou genyen jiska prezan. Fout ou pa reponn mwen non koze yo di ke anpil moun ki gen maladi mantal se malfektè,
se vodou a, se lwil yo ekspedisyon, lwil yo limen dèyè yo. Se fo pwoblèm, se pè a. Pase banm di w, an nou di m pa m vire la m kite konpitè m la ou kraze l. Pa gen moun ki ka pwouve ke ou kraze l. M vini m mande w leta vini ou di non. Men eske ou menm ou ka bay tèt ou manti? Sa vle di konsyans ou, ou viv avè l. E se konsyans la k pral fè w gen yon pwoblèm mantal. E se sa k fè w wè kounye a, pa bliye nou gen yon kilti se lòm ki pote l. Eben premye bagay kolon an fè, li chanje estrateji, li kraze lòm lakay nou. Pa gen anpil Ayisyen mwen di w, tankou moun yo m toujou tande ap di, ki gen kolòn vètebral. Pa gen anpil moun ki ka di bagay la jan l ye. Kòmsi moun nan, yo, nou met nan tèt nou se moun ki gen lajan an k dwat, se moun ki gen, ki pwòp la k bon. Avan nou, dènye ane sa yo k sot pase la yo montre nou gen nèg ki gen kòb yo pa dwat wi. Non men se ofiramezi. Paske ou pa, ou pa, lontan, gen de kote, gen, jiskaprezan gen de fi si w al pale avè l l ap gade ki machin w ap woule, ki rad ki sou ou. Ki kòmanse gade, ki kòmanse gade pye w, ki soulye w pou w rive anlè. Oubyen ki, èske w pale byen, ki lang ke w pale. Sa vle di, moun nan met nan tèt li, si w metrize tèl lang, ou, ou, sa vle di, ou se yon bagay. Men moun nan bliye se nan yon kilti. Ou konprann? Sa vle di se sa k fè nou gon sosyete ki malad. Men mwen menm, piske m wè anpil moun kote nou ye a mwen trè optimiste. Sa vle di mwen kwè vrèman si nou kontinye travay konsa moun ap kòmanse konprann ni e si nou soude fami ayisyèn nan ki nan dyaspora a k ap obsève ki se anbasadè nou, anbasadè chak grenn fami pou nou ini fami sa yo a mwen garanti w n ap gon lòt peyi. Pa talè a nou t ap pran yon egzanp de polisyè yo, polisye yo. Pa egzanp lè w gon polis. ki nan lari a, nan tèt li, li konnen se papa Bondye li ye, ebyen, li vin yon twomatis pou moun yo. E w ap wè anndan polis la gen de moun ke m konnen k ap fè de travay enpekab. Mwen pa konn jan yo fè, men konsa tou gen de moun mwen wè nan polis la fò yo ta revoke yo. Paske nòmalman, moun pa fonksyone konsa. Ou pa, lò w, gen de, gen de pozisyon, se pa kòb ou genyen an non, se yon stati li ye. Lè yon polisye vin yon kote a inifòm ni, pòt pa ka fèmen pou li. Sa vle di se yon moun ki ta ki ta dwe enspire konfyans. Men eske se sa l toujou ye? Lè lè yon polisye rete ou tou pè. Ou tou pè. Si w pa gen kòb sou ou paske kapab se tcheke l ap tcheke w. Ban ban m di w yon bagay, w ap wè Ozetazini mwen menm m renmen pran egzanp Ozetazini an paske se la m gen chans ke m fòme, se la m gen chans mwen m ap viv, mwen obsève, mwen wè e m toujou ap suiv yo. Ozetazini gen yon bagay ki te pase nan Florida, yon moun ki tiye yon polisye. komisè polis la bay 48 è pou yo kenbe moun nan. E yo kenbe l. Sa vle di lè yon polisye pran kou Ozetazini, se lapolis ki pran kou. Sa pa vle di pa gen deriv polisye fè vakabon non. Lè yon grenn polisye vye souye enstitisyon an, yo mete w nan prizon. E se sa k fè mwen menm m panse ke pou peyi sa a rive, alò nou pran egzanp polisye. Anpil fwa moun nan ki pwal nan DGI, yon moun ki, yon anpl, alò, DG, nou pran DGI sèlman, yon anplwaye leta lòt bò a, ou nan yon pozisyon leta pa, Ou la pou sèvi. Ou la pou sèvi e ou viv byen. Paske, e, tankou yo di w leta konn lan, men ou fèt pou w mache dwat. Paske yo Tou patou gen la mafia tout kote k gen moun gon seri de pwoblèm men yo rive nan yon nivo kote moun nan ka gen chans li nou tap pale de jèn ayisyèn yo ayisyen yo gen anpil moun ki isi ki goumen nan sistèm sa ki fòme k vin doktè enjenyè yo pati al ozetazini pitit pa yo paka rive yon tyè nan yon ka sa yo ye poukisa sosyete sa. ki leve nou an, vilaj la ki fòme nou an, de moun ke nou ye a, lè nou rive Ozetazini, se peye pou ta peye pou genyen menm enstriksyon sosyete sa a te ba ou a. E se sa k fè nou yon pèp, nou eksplwate pwòp moun pa nou. M ap ba w egzanp, manman m podyab pa t konn li, men li kwè l voye m lekòl. Sa ta vle di mwen menm pou se pa pa konn li ak pwoblèm nan, men konnya nou rive nan yon faz timoun pa dwe pa aprann konn li, pa aprann konn li a, pa konn li, al konn li a se pa pou al fè diferans de yon lòt moun non, se pou w ka konprann, pou w ka fè analiz de kisa w ap fè a. Si m byen konprann, peyi sa a anpil moun reve nan 25, 30, 40 pwochèn ane k ap vini yo, Fòk chak grenn Ayisyen ta gen yon konseye oubyen yon psikològ, m pa konn kòman yo ta rele l la wi. Se sa, se sa, se sa pou l ta ye. Men annatandan, moun ki fè travay yo, se oungan nou yo, se pastè nou yo, se prèt nou yo, ann al gade fonksyònman enstitisyon sa yo. Jounalis yo fè anpil travay. Jounalis yo. Ann al gade enstitisyon yo. Gen de jounalis k ap fè travay, monchè, yo ou renmen yo. Men gen de jounalis, lè w ap tande yo, ou di men, bondye, èske medya ki anplwaye yo a. Li malad tou.
Li malad tou.
Pase pa bliye, gen de bagay fò w objektif san pou san ladan l. Ou konprann gen de bagay ou bay li jan ou wè l la. Gen de bagay jan ou di l la li kreye yon lòt pwoblèm. Pa bliye lè se yon jounalis k ap pale, timoun ki lekòl la se ou yon referans pou li. Men lè w repete yon betiz, timoun nan pral repete betiz la tou. E se sa k fè mwen m di w mwen suiv Ayiti Gen anpil jounalis, anpil moun ke mwen bat bravo pou yo e se sa k fè m pa dekouraje mwen menm kòm yon Ayisyen nan travay m ap fè a. Paske gen de moun k ap di w misye fou. M se sèl moun y ap, tout moun ki te nan fakilte de dwa avan w y ap di m, tout moun ki konnen Neïthe ap di w misye fou depi m timoun. Paske m se oungan, papa m se te oungan, se li m konnen. M poko janm pale pou m pa, se li m konnen pou mwen menm, fòmasyon ke m te jwenn nan si tout Ayisyen te pran ni, nou t ap viv byen. Sa se sa se yon kwayans li ye. Ki fòmasyon w pale? Yon fòmasyon vodouyèsk. yon fòmasyon vodouesk, m aprann respekte lanati, mwen aprann respekte moun, mwen aprann respè, lè m di w lanati a moun ladan li, tout bagay, mwen aprann respekte yo pou m gen respè back. Ebyen se sa k fè m gen chans, mwen gen opòtinite m ka pale avèk ou la a jodi a. Kanal 11, N ap swiv deba piblik, n ap pale avèk Neite Desibus sou kesyon maladi mantal. Aprè 12 janvye, n te pale ke gen anpil moun ki moun ap wè nan lari. Men nan, petèt ke sa diminye, ou pa wè tout moun sa yo ankò. Eske lè yon moun gen pwoblèm sa a, sa ka rive ke li geri pou kont li? Oubyen se fanmi yo k pran yo k mare yon kote pou moun pa wè yo bagay konsa? Lè moun nan rive nan faz klinik la, kote ke li demansya, kòmsi li ale nèt, kòmsi li pa ka sonje anyen, se li vin nan yon lòt kategori. Ebyen, l ale, l ap mache sal nan lari a, li dekontwole. Se sa a nou rele fou. Men gen de moun k ap viv, gen de pwoblèm ki gen nan de fwaye, se de pwoblèm sosyetal ke yo ye, moun sa yo a ta dwe al jwenn yon konseye pou fwaye a pa kraze. Paske lanati ba w yon devwa. Lè w gen yon fi, yon gason k ba w yon timoun, timoun sa a, nou di li bezwen anviwon 18 an de fòmasyon familyal, sosyal, pou l ka itil sosyete a. Men lè ou ou ansent fi a ou vire do ou, oubyen fi a vini l fè yon jan l pran pitit la nan men w li vire do l. Timoun sa a, li wè w se kou ti zanmi n nan gen papa, fò l poze tèt li kesyon. Anpil fwa fi yo lè w al lè y al mande kot papa m, y ap kreye yon pwoblèm pou yo fè l rayi papa a. Oubyen kot manman m. Gon chante, gon atis fè konsa, e manman w kot papa m. Ou se sa. Sa vle di, sosyete a fò nou fè moun. E se sak fè l travay nou mwen sak fè m toujou m te pale de zonbifikasyon pa egzanp wap wè ki toujou menm pwoblèm nan gen de moun konnya moun nan leve chak jou li pap fè anyen lap tann m sonje lèm ti moun mwen toujou di li m sonje tou alepòk m te nan dwa a e la mandisite se t on deli ke l te ye sa vle di w pa gen dwa mande lè pa egzanp si m la m di Jean Laurent fè m kado plim nan m gen espwa map ba w on fèy kaye Ou konprann? Lè m, ou gen dwa ban mwen n wi, men lè w ap mande fò w gen yon bagay pou w bay an retou. Konnya w vin wè kòmsi moun yo vin konprann fenomèn brasaye la, moun nan konprann, kòmsi l gen dwa fè, li natirèl. Mwen gen menm gen yon chante konsa, e brase n ap brase. Brase n ap brase.
E se sa k fè w ap wè, te gen yon epòk m te fè yon emisyon lòt bwa m te di li, m t ap fè yon analiz sou fonksyònman anbasad yo nan peyi a, te gen yon moun ke yo fè konfyans ki se Mesye Jean Wilfrid Bertrand. Gab se depi lè yo mandew yon bagay sil pa gen siyati Jean Wilfrid Bertrand m gen enpresyon li pa bon e gen anpil moun vre ki pran malen plezi pou yo bay nenpòt papye pou nenpòt kòb m panse ke fò tout enstitisyon nou alò fò nou fòme moun dabò enstitisyon se moun ki fòmel e se sak fè mwen m diw pwoblèm nan pa se pa pwoblèm 12 janvye a vin anpire e mwen m te panse apati de 12 janvye nou te gen yon chans pou nou soti ladann paske tout ayisyen vle vini Tout etranje vle ouvè bra yo. Men konbyen moun, gen moun ki fè bè yo nan sa. Gen moun si tou Janvier te ka pase chak jou li tap bon pou yo. Paske yo fè kòb yo vin miltimilyonè. Yo ka fè kòb. M sonje gon moun ki te di ke aprè 12 Janvier yo pale de rekonstwi Ayiti nan sans ke rekonstwi bilding ki te tonbe, rekonstwi palè lejislatif, rekonstwi palè nasyonal, rekonstwi ministè yo, men yo pa janm pale de rekonstwi lòm ayisyen. Se sa, lòm ayisyen.
Alò mwen fò m di w byen, m al byen lwen depi nan fenomèn aprè lendepandans, lamò de Desalin, e ki sa ki t ap pase. M al byen lwen de sa pou nou wè ki tip de leta ke nou gen. E se sa k fè mwen bay yon liv, m kwè Vodou 101 pa Jean Fils-Aimé, ki eksplike yon seri de fenomèn pou moun ta gade pou, mwen menm toujou mande e anndan inivèsite nou, tankou m ap di w anpil radyo m p ap gen tan pou m ta site non, m bat bravo pou yo nan de travay y ap fè, men gen anpil tou m ta mande yo pase men nan pwogram y ap fè, paske nou pa iti, nou pa ede. pèp la nan sans sa a, pase nou pap fè bagay vit et ve e kòm si pou nou moutre se nou k pi konnen. Men, lè w fin pale de yon mikwo moun nan ouvri reseptè l pou l tande w, fò l ta aprann pou l ta gon kon chanjman nan konpòteman l. Tankou jan m konn ap di, mwen menm m choute anpil sou mesye oungan yo, ke m se oungan m konnen ni, m choute anpil tou sou mesye prèt ak pastè yo, paske nou gen yon popilasyon devan nou. Popilasyon sa a kwè nan nou. Nou fèt pou nou egzibe yon lòt konpòteman pou nou ede yo gen kouraj. Sa vle di nou ta pale de ptsd a pou moun nan pa pè konstamman nan tèt li. Anpil Ayisyen kounye a li kwè se nan kòripsyon an pou l rive. Lè w rive tèl kote yo di ee se pa konsa se konsa bagay yo fèt. Men lè w rive yon kote an nou di ou rive w al peye nan yon biwo leta men tankou mwen menm lè m gen chans m al lòt bò leta pa kite kòb ale. Gon responsabilite. wap wè nou gen tandans joure moun kanlè yo, nou pa al gade kisa depi Azèk jouska prezidan ap fè, lè nou kòmanse gen yon kote moun nan gen responsabilite pal ebyen se bagay kap kap bèl. Pa egzanp ou di leta pa kite kòb ale men isi leta malad tou paske lè w pran yon moun al nan kontribisyon DGI ki rele kontribisyon an pou lal peye Dabò, pa genyen yon akèy favorab, gon liy men longè, moun nan pafwa se nan solèy yo mete l kanpe, pafwa lapolis ap bourade moun nan, pafwa e e e e kole moun sa ankò a, moun e e raketè. Se enben se sa, sa vle di, ban m di w, se sa toujou k kreye ptsd a. Imedyatman moun nan met nan tèt li l pral nan dgi pa egzanp, li met nan tèt, alò bon fò m di w gen travay k ap fèt, nou pa vle pou moun panse ke n ap vin choute E ou konprann, gen travay k ap fèt men fò tra, fò tout moun konsyantize yo. Menm nan lari a, jan moun ap mache. Lè moun nan prale di, e, m pral pèdi tan. Alòske, nou, nou gen yon bagay nou pa aprann timoun yo fè, jesyon tan an. Ayisyen an sanble nou pa konprann tan. Moun nan di, waww se Ayisyen m ye. Mwen m sonje depi lontan m te konn ap fè atletism, m toujou, tout moun ki konnen mwen y ap di w sa, m te yon, m te gen yon chans Kote ankò m ap di papa m mèsi, li te aprann nou, lè w leve maten pou w al chanje bèt, fò w leve al chanje bèt la avan solèy leve. E lè sa te gen lawouze l ap mouye w. Sa ta vle di gen yon tan pou w fè l. Sa vle di lè w gen disiplin nan, li ede w. E disiplin nan vin fè non sèlman sante w yon lòt sante, ou konprann pi byen. Ou gen yon, w ap wè tankou yon lòt pwoblèm ankò ki nan ptsd a, nou pa vle tande. Gen anpil Ayisyen ki, sa n rele prejije a, tankou m ap di yon bagay la a, ou pap tande m pou m fin fini fraz la non, pa apèn mwen ouvè bouch mwen, ou gen tan konnen ke sa m pral di a ou konnen l pase m. Sa a se yon maladi ke l ye. An psikoloji sa gen yon non, yo rele sa sofis de la jenerasyon ativ. Se sa. Sa vle di, sa ou rantre nan langaj psikològ la menm, sa vle di kounye a de twa psikològ ap pase enpi ou gen dwa, ou la a, nou gen dwa itilize tèm ou itilize a. Men yo pral di w moun nan gen yon flight idea. Sa vle di moun nan pa ka ret tann pou ide pa l la pase. Ou konprann? Men se yon maladi ke l ye. Kounye a, lè m ap, lè m tande moun nan, m ap fin tande li. Gen de emisyon m konn ap suiv, m ap dyagnostike tout moun ki nan, tout moun ki nan emisyon an. Mwen menm m ta di moun sa a men ki maladi l genyen, men ki pwoblèm li genyen, o nivo mantal, men ki sa w ta konseye l pou l tande. Men li ta sanble Leta isi, alò, otorite nan peyi sa a, avèk anpil moun, yo pa aprann Ou konnen,
gen anpil koup ki separe oubyen ki divòse, paske m panse pwoblèm timoun yo, se petèt paske moun yo pa konprann oubyen paske yo pa gen de konseye, jan n ap di a. Pa egzanp, yon nèg leve lakay li, li gen yon jan l te konn sèvi sou kabann avèk madanm nan, li pa sèvi konsa ankò. Yo pa konnen pou yo chèche sa k bay pwoblèm nan, sa k pa bay pwoblèm nan. Pwoblèm nan kapab poutèt yon sitiyasyon ekonomik ki chanje. Li kapab tou yon konpòtman fi a genyen li pa t genyen. Men sa sèlman ka mennen yon batay, goumen, separasyon san ke moun yo pa konprann, chèche konnen sa bagay sa ye. Se sa. E se sa k fè w wè mwen di w ankò, anpil moun, nou se yon sosyete ki ipokrit. Nou lage tout sou do vodou a. Si nou lage tout sa a sou do vodou a, an nou di ou kwè vrèman vre moun ou wè k nan lari a se paske l fè yon bagay ki fè vodou a fè l fou. Moun ki pa ka reyalize a se vodou a k fè yon bagay ki fè l fou. Ebyen, an n al gade ki sa k anndan vodou a ansanm pou nou pa pou nou pa kreye pwoblèm. Paske nou kreye pwoblèm nan kote l ye. Men èske vodou an li louvri pou moun gade sa k ladan li? Men pa bliye vodou a ap viv nan yon sosyete kote sosyete a disloke. Pa egzanp, mwen menm ki vo, ou, difè kem ougan, gen moun ki pa ouvè pòt pou mwen. Paske se yon ougan, se yon dyab. Eske moun nan konn sa k vodou a? Pwoblèm ki genyen an, moun nan sot nan lakou, papa l se te ougan, gran papa l se te ougan, jounen jodi a enpi l pran bib la, li, l ap gade anlè. Non, Enpi.
se dwa moun nan, li ka chanje. Non, non, non, non, ou gen dwa pou gade anlè. Ou gen dwa pou gade anlè. Se pa, pa anyen mal nan sa. Se sak fè mwen di w mwen pran egzanp lòt peyi yo. Sa vle di gen de moun se lidè yo a ki fè yo fou. Si tankou m pran kòm ougan, si m pran tout moun ki vin lakay mwen m fè y ap sèvi m tout jounen yo vin chita leve ap bat tanbou chante danse bwè kleren fò leta a ta poze kesyon moun sa yo a kòman yo fè. Ou konprann fò moun nan pwodui. Fò gon bagay w ap pwodui. Nou tout pa ka fè menm bagay. Ò lè w vini nan yon sitiyasyon kote w di moun nan Bondye bon. Men Bondye bon kisa Bondye pral fè pou ou wap wè anpil moun pou yo kite peyi dayiti yo pa gen anyen yo pap fè yo pa gen anyen yo pap fè non pou yo jwenn yon viza wi eske anpil nan nou ki jwenn viza al pa li pa yon opòtinite pou nou wi paske tankou m di w deja pa gen yon moun ki kanpe kap mache k pa jwenn yon moun ba l men e se sak fè fò nou distribye opòtinite yo mwen menm tankou m toujou di m te gen chans m t al nan lise. Epòk m te nan lise gen 2 pwofesè ki fè 2 domaj nan vi mwen men men m toujou renmen pou m di mèsi ankò a yonn nan pwofesè yo pa egzanp Jacquelin Dolcé se premye pwofesè ki te pran m mennen m al enstiti fransè pou te ban m yon kat bibliyotèk e de jou sa a vi m chanje e se sa k fè tout ansyen liseyen yo kafou m voye yon gwo chapo kout chapo pou yo mwen di fò nou ta met tèt ansanm pou nou pèmèt ke lise a gon bibliyotèk pase w ap wè kounye a gen anpil pwofesè ki sakrifye vi yo pou yo fòme dè jenerasyon. Yo pa gen ankenn respè paske yo pa gen kòb, men yo te kwè nan yon bagay. Se menm jan an tou, tankou yo ap di w anseyan pa bay, se menm jan y ap di w vodou pa bay, paske gen yon seri de bagay ki pa lye avèk kòb. Alòske ou te gen dwa ap jwenn, nou pran yon egzanp, yon foutbolè. Gen yon gan bay la mache pou yo wi, gen yon gan ki gen kay, ki mache. Non, ban m di w, ban m di w, Jean Laurent, si nou ap mete l sou kesyon materyèl, pa gen ankenn ougan bagay la mache pou yo, ou viv an frans, ou viv o kanada, ou wè, ou wè sa, ou wè byen materyèl, ou wè estravagans materyèl. Lè w vin nan peyi sa a, mwen menm lè m wè yon seri de moun ap fè yon seri de bagay, m di se tèt yo y ap bay manti. E se sa k fè mwen di, ti peyi sa a ki 27 mil 750 kilomèt kare a, fò leta a rive yon kote, nèg ki nan setyèm seksyon kominal la, lè w pale l de yon anpoul pou l pa yon pwoblèm pou menm jan a moun ki nan kè pòtoprens la. Ou konprann? Fò nou ankouraje enfrastrikti, fò nou ankouraje moun respekte moun, pou lè l wè moun nan, pa egzanp, m tande mesye yo fè emisyon sou sa, anpil fwa se lè yon aksidan pase, nou rann yo kont transpòtasyon pa fèt konsa. Alò, an pasan, m ap tou voye yon gwo kout chapo ayibobo pou yon konpayi m wè ki, m pa sonje non an, ki ap kòmanse fè kòmsi lè moun ap vwayaje, yo trete w ak diyite. Ou vwayaje tankou moun. Ou vwayaje tankou moun.
Mwen apresye moun sa yo a. Tout lòt moun sa se yo menm se sa yo konnen yo nan transpòtasyon m bat bravo pou yo. Gen anpil travay k ap fèt. Se sa k fè mwen ankouraje ankò Kanal 11 ki ban m chans pale. Pa paske l ban m chans pale a m konn chita m ap suiv m ap gade de peyi m t ki ta vle m al konn fè yon touris lokal. Fò ankouraje yo. Sa vle di fò Ayisyen aprann ankouraje devlopman lakay. Fò nou aprann ankouraje paske w ap wè gen anpil moun M pa konn si w konn peye atansyon, al on kote, enpi kite ap pale on on nana on nana mous kouri. Pa vre? M kwè se konsa? Oubyen yon, ban m yonn nan, pase m pa tèlman. Yon Chal Aznavou, pa egzanp. On Chal Aznavou.
W ap wè anpil moun ki la ap fredone. Paske nan tèt moun nan, nou tèlman akiltire, se sa a yo a sèlman si w konn fè l, ou moutre ke w apatyen a la klas. Alòske, nou gen azò. ki se yon, m kab di yon gwo tanbourinè, yon konpozitè ayisyen, ki fè non ni la lan Chin kote moun ki konn mizik moutre w ke moun sa a se yon moniman o Japon, o Japon sitou, alòske w ap wè si w ap pase yon azò la, gen de moun k ap bouche zòrèy yo, gen de moun k ap bouche zòrèy yo, alò se sa m ap di w, sa vle di atravè mizik la. Non men, èske se ritm nan ki deranje moun yo oubyen pawòl la yo? Non, se defòmasyon sosyal la. Se de fòmasyon sosyal la. Kounye a se pa se pa kolon an k sou teren an non. Se pitit ayisyen an wi ki divize antre yo. Moun ki gen pwoblèm avè m kounye a se pa etranje a. Pase okontrè etranje a al nan tout monn nan l ap chèche konnen. Ou konprann? Nan tout monn nan e nou bliye nou reprezante yon bagay ann amerik mwen m toujou di li ki kote ke nou sou le plan touris ko nou ta Envite tout entelektyèl nwa vin nan peyi sa pou yo wè ki peyi ki te peyi Desalin nan, ki peyi ki te peyi Tousen Louvèti, ki peyi ki te peyi Petyon an. Kòmsi yo ta renmen konnin. Ou konprann? Lite, ou di nou tout Ayisyen, lè w fon dyagnostik. Lè m fon dyagnostik, yo kalifye pou yo ta gen sa n rele yon PTSD. Nou di ankò, anpil fwa se sòlda yo k genyen l, paske yo t al nan lagè. Èske Ayiti te nan lagè? N ap kontinye pou n, alò n ap prale rapid pou n di ke yo di anpil sòlda ki te soti o Vyetnam. Pa egzanp, pa egzanp kounye a n ap pale Irak oubyen Afganistan. Irak, anpil sòlda ki soti Irak oubyen Afganistan pa gen lontan o Kanada pa t konn gen sa. Yo kalifye pou maladi sa. Yo kalifye de sa y ap rele pòs twomatism, on va ye konsa. Yes, pòs twomatik stress disorder. Se sa.
Ozetazini tout moun konnen, yo abitye avèk li etc. Se sa. An Ayiti n pa gen gwo lagè ke n fè pou ke sòlda nou yo lè yo vini. E sa k pi grav se ke lè sòlda yo kit Kanada, Etazini ki soti nan lagè ki genyen. imaj sa yo a. Li reyaji sou fanmi an, sou madanm, pitit ki pa janm al nan lagè, ki pa janm pote zam. Li kounye a li vin afekte sosyete a. Leta di fò yo fon prevansyon pou ede moun sa yo.
Nou pale, nou fon bon ti pale sou maladi mantal. Paske anpil moun konn wè moun nan lagè yo di moun nan fou. Yo pa konprann e ke gen anpil moun ou wè ki sou biwo, ki dèyè volan, Ki ap viv nan fanmi li chak maten l kostime. Li malad. Pafwa l konn pi malad. Ke moun ou wè nan lari a. Pase moun ou wè nan lari a. Alò m ap tou bon ti akdekdòt andan n fini. Gon nèg ki te fè anviwon twazan, chak maten misye met rad li l al nan yon falèz, l ap gade anba epi l tonbe ri. Epi gon nèk ki toujou ap di moun fou sa toujou ap fè yon jan epi yon jou misye leve l ale l gade anba a tou epi l di mwen men m pa wè anyen epi ou ou mwen ap ri tout tan. Misye di m gen twazan depi m ap gade la m pa janm wè anyen pou mwen ou fèk vini la pou w ta konprann ou wè ben. Se yon moun fou. Ou konprann? Sa vle di, lè ou pran anekdòt sa a, kiyès ki fou? Moun k ap gade chak maten an oubyen ou menm ki parèt, ki panse kou ou t ap wè a? Mennan, èske pa konn gen de dyagnostik ki fo tou? Non, dyagnostik yo, l ap rekondui. Paske ban m di ou, lè w ap fè, lè w fè yon plan, lè w fin dyagnostike moun nan, ou fè yon plan. Se sa k fè w wè nan branch mwen travay la, mwen di w, li konbayan avèk travay mwen an, ou suiv moun nan. Pase ou ka ban m yon dyagnostik sou sa w vle m tande a, Men reyalite a apati de tan m fè 2 sesyon avèk ou aprè 3 mwa m ka rekondwi dyagnostik la. M ap refè li pou m ka konnen èske se menm nan toujou, gen yon tretman a lon tèm, gen yon tretman a kou tèm. Lè m fin fè dyagnostik la mwen di nan tan mwa lè m ap tande w men ki kote ou ta dwe ye. Èske w konseye chak ayisyen ki nan yon fanmi pou yo ta chèche yon konseye, chèche yon psikològ Pou konseye fanmi an nan de sitiyasyon ke yap viv. Pase lè w di psikològ la anpil fwa moun yo pran konfonn psikyatr oubyen psikològ kap fè chèche pou nou ka konnen nan tèl kate kap fè testing son branch ki laj mwen ta di tout ayisyen lè w pa konn yon bagay gen ase kouraj pou w mande konsèy ou konprann kèlkeswa sa wap fè a si w pa konn fè li pi gwo sèvis ke w ka rann tèt ou aksepte ke w pa konnen e w paka konn tout bagay. N rete nou kwè ke moun yo yo satisfè e genyen de moun ki aprann petèt de bagay ke nou yo pa t konnen, n ap di w mèsi. N ap di w mèsi tou, Mesye Jean Laurent. Nou di tout moun ki t ap swiv nou mèsi anpil. Se te Neyete Desimus ki toujou disponib pou nou pale ansanm sou on ansanm de sijè ki ap travèse peyi Dayiti. Nou espere ke n ap wè pwochèn fwa pou yon lòt emisyon. Annatandan, kenbe fèm, pa lage, abyeto.